Lendi 9 septanbre 2024, byenvini nan edisyon espesyal la pou jounen an, nan mikwo a pou sèvi w, se mwen menm Jean Lukens Louis pou San Limit Production, jounal sa fèt an kolaborasyon ak voa Kreyol nan Washington DC. Kèk pami gran pwen kap domine aktyalite a pa bò lakay pa nou nan peyi Dayiti, ebyen aprè ankèt ki arive mennen sou dosye Lyonel Lazarre ki te akize kòm moun ki patisipe nan koripsyon. yon nan dosye paspò nan peyi Dayiti pandan ke yo te fin nome l kòm pòt pawòl annapre Michel-Ange Louis-Jeune ebyen gen ankèt ki mennen bòn nouvèl pou Andy pou Andy Lionel Lazarre aprè ankèt enspeksyon jeneral Lionel Lazarre retounen kòm pòt pawòl adjwen pnh la nan yon lèt direktè jeneral lapolis la Rameau Normil siyen nan jou ki te ebyen 7 septanm 2024 la Li enfòme Lyonel Lazarre li transfere nan pòs aktyèl li nan sèvis près ak relasyon piblik kòm pòt pawòl adjwen pnh la. Ansyen responsab sendika nasyonal polis ayisyen yo retounen nan pòs li aprè enspeksyon jeneral fin mennen yon ankèt sou yon seri akizasyon koripsyon yo te pote kont li nan mwa jiyè ki te pase a. Akizasyon sa yo te lakoz wo kòmandman pnh la te retire Lazar nan pòs la ebyen menm jou yo te nome l la sak ta pral lakoz li pat arive ebyen bride ebyen pòs sila a genyen pou kounya yon Lazar ki retounen nan pòs sila genyen ebyen alechèl entènasyonal US Marshal ki arete Hally Emilien yon endividi ki te òganize vwayaj ebyen kite m di nou endividi sa ki rele Hally Emilien an se ta li menm ki te òganize vwayaj ki te lakoz genyen mechanste, te patisipe nan vwayaj klandesten sila. Daprè enfòmasyon ki parèt nan fichye arestasyon an, a li anba kòd, depi nan dat 6 septanm 2024, sitwayen sa a ki gen 39 lane, twouve l aktyèlman nan yon prizon nan rejyon Broward, Florida, a li Emilien ap rete dèyè bawo annatandan yo presize chaj oubyen akizasyon yo epi mennen l devan lajistis sa a. Se mèt Frandley Denis Julien li menm ki di nou sa. Nan fè konnen genyen fanmi Mechanste ebyen ak lòt fanmi ki te genyen pwòch nan menm vwayè sa a te gentan idantifye sitwayen sa a kòm youn nan òganizatè yo kèk jou aprè disparisyon an fanmi yo pat kapab jwenn Aly nan telefòn malgre tout dilijans yo te fè pou yo te rele l mande Kisa ki pase finalman nan dosye vwayaj sila? Toujou alechèl entènasyonal nan peyi Lèzetazini Damerik gen plizyè abitan nan zòn sa ki se sitwayen ameriken ki leve kanpe kont ayisyen. Nap pale de Sprinfed Sprinley li menm kote gen ebyen devan otorite lokal sou rezo sosyal oubyen nan konvèsasyon pèsonèl gen abitan ayisyen yo ki mande yo yon pakèt ap fè yon pakèt move bagay e yo mande pou yo kite espas sila. Pa egzanp, rezidan Sprenfid yo, yo nan vil nan eta Ohio, ebyen yo ta di ke konpatriyòt ayisyen yo ap rantre nan pak, pran kana, koupe tèt yo, ale manje. Sitwayen ameriken nan zòn nan lonje dwèt byen long sou migran ayisyen yo kòmkwa yo ta ap vòlè bèt yo tankou Chat, yon lòt gwoup abitan fache paske kantite lajan yo te konn peye pou asirans lan li ogmante nan yon bidjè ki egzajere. Selon eksplikasyon ke yo bay rezon ki lakoz asirans lan li menm li monte se paske ayisyen yo ap fè anpil aksidan paske yo pa konn kondwi. Gen rezidan Sprenfield yo ki egzije otorite yo pou aji, mande pou poukisa se la ayisyen yo vin gonfle epi vin konplike lavi yo. Paralèlman, gen lòt sitwayen ki rapòte gen Ayisyen ki pa gen kote pou yo rete, k ap dòmi douvan papòt kay moun nan zòn sila a, selon sa Sophia Pielus, youn nan lidè Ayisyen nan kominote a wè nan sitiyasyon sa a, yon atitid prejije. Li mande pou gen sansibilizasyon ki fèt bò kote konpatriyòt nou yo pou anpeche bagay sa a dejenere. N ap ankete sou sijè sa a. Selon sa ebyen Luckson Sainvil li menm li ta fè konnen, gen tou depatman polis nan Springfield la ki fè konnen yo pa resevwa rapò ki di gen bèt yo vòlè oubyen yo manje. Ebyen gen daprè Springfield News Sun, yon medya nan Ohio ki rapòte lapolis nan vil Springfield deklare jounen lendi 9 septanm 2024 la yo pa resevwa okenn rapò konsènan moun ki ta vòlè epi manje Yon seri bèt tankou kana ak chat. Otorite polisyè yo di yo okouran de piblikasyon k ap fèt k ap fè lavironnede sou rezo yo, men sa pa kenbe kòm sijè, men yo di se pa yon bagay yo fokis sou li pou kounya. Jiskaprezan genyen selon sa anpil moun ki lidè ayisyen nan peyi sila a ta fè konnen se ta yon prejije, se ta zak rasis kont ayisyen yo. Gen pwòch pati repibliken yo vire dosye a, yo menm yo trennen l. sou sa n kapab rele yon tèren elektoral plizyè pèsonaj piblik ameriken k ap sipòte Donald Trump pou pwochèn eleksyon prezidansyèl yo ap pibliye depi maten lendi a yon seri afich ki montre kandida repibliken an k ap pwoteje kana avèk chat. Ebyen, gen sektè afich ki menm montre gen sektè afich ki menm montre ke Donald Trump ka pwoteje bèt yo epi gen yon gwoup moun nwa k ap kouri dèyè l nan piblikasyon yo, moun sa yo ap mande pou elektè yo vote Trump pou chat ak kana yo kapab pwoteje. Pwo-Repibliken yo akize Prezidan Joe Biden ebyen kòm moun ki ta lakoz Ayisyen anvayi espas la. Ebyen Indi anvayi Etazini atravè politik imigrasyon lap egzekite, yon lòt bò yo swete ke Donald Trump fè vin fè rasanbleman, kanpay nan Sprenfled pou sèten obsèvatè se yon kanpay ki byen monte pou kapab atake Biden nan dosye imigrasyon a mwens pase 2 mwa de eleksyon yo. Non pam se Jean Luckens Luc te kontan pote pou nou jounal sila a men nap jwenn plis detay nan voa Kreyòl ak Randevou Enfo.

Rankonm sa a ant Demokrat Kamala Harris ak Repibliken Donald Trump pou spesyalis yo se yon moman detèminan pou eleksyon prezidansyèl 5 novanm yo. Lachin ak Larisi anonse yo pral mete sou pye egzèsis militè nan tèt kole. Epi kandida opozisyon nan Venezuela nan dènye eleksyon prezidansyèl yo, Edmundo Gonzalez Urrutia pran egzil an Espay pandan ke chèf opozisyon an Maria Corina Machado di l pap fè yon pa kita, yon pa nago. E se pwen sa yo, avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan yon ti moman, men aktyalite ap mennen nou nan New York kote Etazini ak Ekwatè ap patwone yon pwojè rezolisyon pou Misyon Miltinasyonal pou Soutyen Sekirite ann Ayiti ta transfòme an Fòs Mentyen Lapè l'ONU. E nou pral rejwenn Valerio Saint-Louis depi stidyo nou yo nan New York. Valerio? Daprè enfòmasyon ke voa Kreyòl arive jwenn, anbasadris Etazini an nan Nasyon Zini an, Linda Thomas-Greenfield nan moman ke nap pale la a, ap travay ansanm avèk anbasadè peyi Ekwatè sou yon pwojè rezolisyon ke yo pral prezante devan Konsèy Sekirite Nasyon Zini an nan dat 30 Septanm kap vinn la a. Pwojè sa gen pou l wè ak avni Fòs Sipò Sekirite Miltinasyonal la pou Ayiti. Dokiman sa ke voa Kreyol arive jwenn eben gen ladann yon demann pou l'ONU kòmanse planifye pou chanje misyon mss la an yon operasyon mentyen lapè l'ONU. Dokiman an di objektif mezi sa se ta mentni akonplisman mss la pou l ta rive a tèm. Jiska prezan. Pandan vizit li nan peyi Dayiti, n ap raple ke Sekretè Deta Antony Blinken te di ke yon misyon mentyen lapè l'ONU se youn nan opsyon Etazini ap konsidere nan moman ke l ap chache jwenn akonpayman nan men lòt peyi etranje ansanm ak sipò materyèl pou mss la Gen anpil moun ki te kritike polisye Kenyan yo paske dapre yo pa gen ase pwogrè ki fèt vizavi de gang ame yo ki yo menm kontinye ap teworize katye ozalantou Pòtoprens yo epi tou gang yo kontinye ap atake lapolis. Antony Blinken deklare pandan yon konferans pou laprès ke l te bay nan peyi Dayiti avan ke l te pran avyon pou l al an Repiblik Dominikèn ke li pral travay pou l òganize you rankont ministeryèl nan kad rankont anyèl sa a ke Nasyonzini fè chak ane pou diskite sou sipò pou Misyon Miltinasyonal la pou Ayiti. N ap raple ke dènye fòs mentyen lapè l'ONU ki te ann Ayiti ant ane 2004 ak 2017 te soulve anpil kritik pou epidemi kolera ke yo te kreye epi tou abi seksyèl Gen 400 polisye kenyen ki an Ayiti nan moman an la e k ap travay ansanm avèk polis nasyonal la pou yo kwape ensekirite, goumen kont gang, fè operasyon anti gang. Misyon an anvizaje 1,000 polisye kenyen epi tou polisye ki ap soti nan peyi kouwè Bahamas, Labarbad, Jamayik, Bengladèch, Benen epi peyi Tyad. Fòs la te sipoze gen yon total de 1,500 moun lè deplwaman an ap konplè. Nenpòt ki rezolisyon Etazini ak Ekwatè ta prezante ta dwe apwouve pa manm Konsèy Sekirite l'ONU a avan ke li antre an aplikasyon. Dokiman sa ke voa Kreyòl jwenn se sa ke li di e nou sot pataje l ansanm avèk ou. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis, depi New York.
Mèsi Valerio Saint Louis, nap antre nan Pòtoprens nan peyi Dayiti enben genyen Inite lit kont koripsyon, ULCC, li menm ki selebre 30 an, 20 an pito degzistans li, nou gen sou plas Yves Manuel ki gen detay. 8 septanm 2004, 8 septanm 2024, 20 lane deja pou ULCC nan lit kont koripsyon an, Nan alokisyon sikonstans li, nimewo 1 enstitisyon an renouvle volonte l pou l batay kont koripsyon nan lide pou pèmèt ak popilasyon an non sèlman refè konfyans ak dirijan l yo, men tou okipe yon pi bon plas nan rapò anyèl sou endis pèsepsyon koripsyon Jacques Anne Ludwig Joseph. Vent an aprè, il est venu le temps de les conférer.

anrejistre chak ane nan administrasyon piblik la. Avèk fèy de wout li bay ak minis nan gouvènman l yo, li swete adrese pwoblèm sa a e lite kont fleyo an sou tout fòm. Enben, 30 pou san nan mwayen yo, yo pa la. Yon endividi, yon Ayisyen, ki deside ke enterè pa l pi enpòtan ke enterè kominote a. E se poukwa, mon gouvèneman mobilize tou le mwayen. Pou envèse sèt tandans destriktif. E mezanmi, kwaye mwa, on va le faire. Minis Finans lan, Ketlein Florestal ki te pran lapawòl nan non ministè tutèl ULCC plede pou yon konbit nasyonal kont koripsyon e l envite lòt aktè nan chèn nan pran responsablite yo. Du haut de ses 20 ans, cette institution, l'ULCC, se livre dans cette grande et longue bataille contre la corruption, epaw rikochet kont la koripsyon e lè koriptè avèk 20 tan ulcc jodia lap kontinye konbat koripsyon lap kontinye moun ki ankouraje koripsyon e moun ki ap fè fèt koripsyon. Seremoni 20 tan ulcc an te dewoule an prezans divès pèsonalite lokal tankou etranje Direktè jeneral ULCC a te pwofite okazyon an pou onore plizyè anplwaye pou travay yo, lwayote sèvis yo pandan 20 lane egzistans sa a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel. Lòt pwen nan aktyalite a, genyen gwoup daksyon pou defans dwa moun, gad, ki bay yon konferans pou laprès jodi. Lendi 9 septanm nan, responsab gad la, mèt Marc Arthur Mésidor, deplore fondasyon Je Klere a ki mete an deyò evazyon e aprè li kite li ki te pase nan prizon sivil Sen Mak la. Men nou pral rejwenn Junior Racine nan yon lòt pwen nan aktyalite a konsènan vil Sen Mak. Komisè gouvèneman Senmak la, Mèt Venson François nan yon pwen de près li rive bay nan tribinal premyè enstans la kalifye rapò fondasyon je klere a kòm yon matrakaj chèf pakè a deklare se yon rapò ki mal fabrike san korezyon kap tante akize moun ki onèt kredib kap travay pou bay verite Sou sa k te pase nan prizon sivil Senmak la, komisè a di li pou genyen yon bon jan ankèt jidisyè ki mennen sou dosye sa. Komisè Venson François a bay vèsyon pa l sou sa ki te pase nan vil Senmak nan dat 16 dawou 2024 la. Nan menm entèvyou sa, chèf pakè Senmak la fè konnen tout deklarasyon k ap fèt kont li yo pa kanpe sou anyen li di se moun ki enplike nan zak malonèt nan vil la, sitou nan vòlè tè. Prezans li nan jiridiksyon an bay anpil pwoblèm, se sa. ta alabaz de tou sa. Komisè gouvèneman an bay tout moun nan site Nissasaje a garanti li pap lage vil la pou gwoup kriminèl ki nan tèt yo akapare site Nisay Sajè a.
Mwen konprann sa kap fèt la la lap fèt de tout pyès paske mwen vin la m goumen pou m rezoud pwoblèm vòlè tè a. Rezo yo paka alimante Gwo chabrak ki tout kote, pa ka jwenn, avoka a tou fè, ki nan tout kalite bagay, k ap vòlè tè, avèk vòlè tè ki nan prizon, pou yo alimante kont yo. Ebyen, y ap itilize sa k pase a pou yo tante mete komisè gouvènman an, pou yo mete de sitwayen dan de mo dra. Chèf Pakè Senmak la rive fè deklarasyon sa a aprè rapò 6 paj FJKL Fondasyon Je Klere mete deyò jou ki te 3 dawou 2024 la ki fè konnen Vis Delege Awondisman Senmak la Enjenyè Walter Montas ak lòt temwen konfime ke plizyè prizonye te egzekite an prezans komisè gouvèneman AI tribinal premyè enstans Sen Mak la, Mèt Venson François, apre yo te fin gen kontwòl sitiyasyon an nan prizon an nan jou ki te 16 dawou a. Daprè FJKL, pou pi piti 14 prizonye te rive pèdi lavi yo, 7 blese ak yon prizonye rive chape pou li. Administrasyon, kuizin, enfimri, depo ak achiv tout nèt te pase anba flanm dife. Fondasyon Je Klere mande AIG pnh la louvri yon ankèt administratif ak yon ankèt kriminèl pou fè limyè sou ensidan sa a ke li dekri kòm yon masak. Metropole Baza Tibonit Senmak, Junior Racine, Lavwadlamerik.

Enben gen anpil moun ki ap ale dan dè wout ki bay anpil anpil pwoblèm e ke yo pran anpil tan pou yo kapab rive lakay ou. Enben genyen Steven Aristil ki ap trete kesyon sa pou nou nan yon repòtaj. Ti Benè.
Ou wè tout rankwen m pase pou m, tout mizè m pase pou m al nan peyi m la zanmi. Avwe m pase la, anba lapli. M fè 5 èdtan m ap mouri pou jiskaske m rive Jakmèl. Men jodi a la map tounen la e menm kalamite a. M pa mouye jodi a non men e menm kalamite a, menm kout baton an. E byen bon tout lòt wout yo bloke. Pa gen kote pou nou pase ankò non. E sèl ti kwen sa k rete wi frè m. Sèl ti kwen sa k rete. Ou wè si ti kwen sa bloke, bon nou menm moun sidès nou pa konn pa n ap fè, n ap oblije kouri mouri avèk vòlè sa yo, Pòtoprens zanmi m. Akoz ensekirite a ki rann pasaj la trè konplike sou wout nasyonal nimewo 2 a, moun ki vle evite kontak ak bandi ki sou wout la k ap fè lalwa riske lavi yo nan wout Segen an pou yo kapab ale nan Gran Sid la, sitou, Jakmèl, Kay Jakmèl, Marigo, Tyòt ak Bèlans, pou n site sa yo sèlman. Yon trajè nan tan ak wout nòmal ki konn pran dezèdtan. Etienne Dulfis ki se yonn pami plizyè moun k ap frekante wout sa, Deplore eta li, sa ki lakoz yo pran plis tan pase sa l ta dwe ye. Bon,
gen moun ki pral, sa va depann de kote, gen moun ki pral fè djòl, li fè 5 èd tan. Pou w fè Jakmèl avèk isi a, ou ka fè 4 èd tan. Ou konprann? Pase pou wout la, wout la pa bon. Li te ka fè mwens tan, wout la pa bon. Pou ale nan Gran Sid la vin tankou yon pari riske nan tout wout yo. Melvil Pierre Richard ki se yon chofè moto ki fè trajè Kenskòf ak Segen t ap eksplike nou sitiyasyon yo nan wout sila. Li te tou pwofite mande leta pou voye je gade yo. Pou Mackenson, se menm lanfè a y ap viv kòm chofè moto chak jou. Bon, pou wout la menm, m byen di se yon kaskèt chinois. Paske menm chofè a lè l sou moto a. Li gen yon ti kras pè, paske vizaj li jan wout la ye a, nou wè son wout ki chaje wòch, defwa lè lapli tonbe, li vrèman enpratikab. Men sa ke nou te kapab di, pou leta founi je gade sitiyasyon wout ke moun yo ap pase, e sitou lè anba bloke, bon n ap mande sipò leta pou ta founi je gade wout sila.

Gen pat 4 5 moun ki pou ede w kenbe moto a pou moun nan. Kèk moun nan popilasyon an ki pat vle pale devan kamera nou fè konnen yap ret tann operasyon polisye ayisyen yo ak polisye kenyan yo kòmanse bay rezilta pou kapab debloke wout nasyonal yo paske yo fatige riske lavi yo chak fwa yo bezwen ale nan peyi yo. Nap raple, premye kontenjan polisye kenyan yo te rive nan peyi a 25 jen ki sot pase la. Yo gen pou misyon akonpanye Polis Nasyonal la pou restore lapè nan peyi a. Mwen se Steven Aristil depi Pòtoprens pou voa Kreyòl.
Mèsi Steven, ou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen. Aktyalite elektoral ayisyen ozetazini nan yon ti moman. E wi, ou sou VOA Kreyòl, w ap swiv yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen. Tankou n te anonse l, nou pral pale de aktyalite elektoral la isit Ozetazini. Donk, gwo pwen an, se definitivman deba ki pral fèt demen pandan 90 minit nan Filadelfi kot ki pral mete fas pou fas e demokrat Kamala Harris, vis prezidant la, epi genyen ansyen prezidan repibliken Donald Trump. Se premye fwa ke yo ap rankontre nan yon deba e yo pa janm pale dapre sa espesyalis yo di, yo pa janm pale, menm nan telefòn 2 moun sa yo pa janm pale. Men yo pral fas a fas nan Filadelfi e ap gen 2 reprezantan ABC News k ap gen pou poze yo kesyon, se David Muir avèk Linsey Davis. Epi genyen plizyè dizèn milyon moun k ap gen pou yo gade deba sa demen, donk se gwo randevou. Kouwè nou pral rejwenn Jean Robert Philippe nan chapit. elektoral la.
Sa pa gen lontan, yon jounalis Lavwadlamerik te vizite Berkeley Spring, yon ti bouk touristik nan Wès Vijini, kote fanmi yo t ap amize yo avan lekòl louvri e avan anons Prezidan Joe Biden te fè pou l abandone kous pou Mezon Blanch lan epi pase mayèt la bay Vis Prezidan Kamala Harris.
John Lynch, yon elektè nan West Virginie, deklare Kamala Harris pral atire anpil elektè fanm avèk vòt minorite yo. Men pa gen anyen ki klè pou kandida Pati Demokrat la, men li pa gen anyen nan men li pou li mennen kanpay oken dosye. West Virginie te bay ansyen Prezidan Donald Trump youn nan pi gwo viktwa li nan eleksyon 2016 avèk 2020 an, men elektè yo gen enkyetid pou eleksyon 2024 yo. Chanel Decroix, yon elektè nan West Virginie, pale pou di, Sitiyasyon an mete gwo tansyon sou li akoz, pou m pale klè, mwen se yon sipòtè Donald Trump, men mwen kwè ke elektè yo pa. ko deside nan ki sans ke yo pral vote. Jounen jodi a, yo pral vote pou Kamala Harris. Se yon eta riral ki jwe yon kokenn wòl nan politik nasyonal eta a depi lè li te eli sèl senatè demokrat li, Joe Manchin, ki te chanje pou l tounen yon kandida endepandan ane sa a. Senatè a te jwe yon wòl enpòtan. nan fè vote yon seri de pwopoizsyon lwa pou administrasyon Biden nan. Men ak desizyon Joe Manchin pran pou l pran retrèt li ane sa a, Repibliken yo prèske asire y ap ranpòte yon syèj nan Sena a avèk kandidati gouvènè popilè Jim Justice. Marty Gerhart se yon Repibliken ki an menm tan youn nan lidè Chanm Depite Eta a, pale pou di, Nou genyen min chabon. Genyen yon atak sou min chabon E gouvènè jistis gen kèk min chabon, donk nou espere wè pwoteksyon pou endistri a. Anpil elektè rann demokrat yo responsab pou endistri min chabon an k ap pèdi fòs, e se prensipal endistri eta a. Men demokrat yo nan West Vijini ki te nan konvansyon nasyonal pati demokrat la nan Chikago te eseye fè moun nan eta chanje sa ke yo panse de pati demokrat la. Troy Miller, yon delege Demokrat nan West Virginie, deklare sa ki rive a se direkteman akoz machin otomatik ki fè anpil bagay sa ki vin elimine anpil djòb, kote dirijan yo plis enterese lan eksplwate min sou sifas tè a olye de eksplwatasyon min sou teren yo. Donk yo bay min chabon yo pote responsabilite tout pwoblèm nan anviwònman an. Rival Demokrat Jim Justice la, an palan de Glenn Elliott, deklare bay elektè yo kontwòl Repibliken an pa janm bon pou ekonomi eta a, non plis tou pou kwasans li. Nou dwe ankouraje ti biznis yo yon fason jan nou pa ta dwe janm fè sa anvan. Nou dwe fè jèn yo kontinye vote. Palman an pa sispann vote yon seri de lwa ki mete restriksyon, antwòt, sou avòtman, tankou lwa sou LGBTQ yo, k ap voye mesaj bay jèn yo ke nou pa bezwen prezans yo isit la. Joël Philippe, voa Creole, Washington.
Mèsi Jean Robert. Aktyalite ap mennen nou nan peyi Venezuela kote ke peyi a ap fè fas ak yon nouvo devlopman nan kriz politik e elektoral la kote ope kandida opozisyon nan dènye eleksyon an Enben li menm li pran egzil ann Espay, ann alòs la vi pre. Kandida opozisyon politik la nan Venezuela nan dènye eleksyon prezidansyèl yo, Edmundo Gonzalez Urrutia, 75 an twouve l ann egzil ann Espay. E se la tou li pibliye yon mesaj vokal pou anonse ke l ap kontinye lit pou demokrasi. nan peyi l.
Mwen ta renmen fè nou konnen jodi a nan maten mwen rive nan vil Madrid. Vwayaj mwen kote mwen kite Karakas te antoure ak epizòd ki gen ladan l presyon ak gwo fòs pou anpeche m pati. Mwen gen espwa ke trè byento n ap kontinye lit pou libète ak retablisman demokrasi nan Venezyela. Mwen salye nou tout. Mesye Urrutia kite Venezyela ak madanm ni abò yon avyon militè espayòl e yo te debake nan baz ayeryèn Torreón de Ardoz, tou pre vil Madrid kote yon pakèt patizan ak drapo venezuelyen nan men yo te vin akeyi yo. An Espay, chèf diplomasi a, José Manuel Albares, deklare sou radyo Onda Cero Mesye Urrutia te mande yon azil politik, yon demand Espay akòde l. Epi chèf diplomasi a di li pale ak Mesye Urrutia nan avyon e se lè sa tou ke l te konfime ke misye nan wout Li te konfime sa nan mikwo jounalis. Les confirmo que Edmundo Gonzalez. Mwen konfime ke Mesye Edmundo Gonzalez aktyèlman sou wout pou Lespay nan yon avyon militè espanyòl. Mesye Manuer Albares te tou pwofite di pa t gen okenn negosyasyon politik ant gouvènman espanyòl la ak gouvènman venezuelyen an. Sa vle di pa t gen okenn boukantay pou Edmundo Gonzalez ta kite Karakas. Depi dimanch, Sekretè Deta ameriken Antony Blinken te eksprime Soutyen Washington pou opozan politik Venezuelyen an nan yon mesaj sou X. Venezuelyen yo te vote an favè chanjman, gen gwo represyon Maduro fè aprè eleksyon yo kote ke li touye e mete nan prizon, e kandida venkè Edmundo Gonzalez Urrutia rete meyè espwa pou demokrasi a nan Venezuela. Nou pa ka kite Maruro ak akolit li yo akwoche ak pouvwa a pa la fòs. Volonte pèp la dwe respekte, se sa nou li nan yon mesaj sou kont Eks sekretè deta ameriken an Antony Blinken. Pandan se tan prezidan Nicolas Maduro li menm li lage yon pakèt vèni sou opozisyon an e li di ke yo nan koken, yo nan magouy, yo nan konplo avèk etranje kont Venezuela. Edmundo Gonzalez Urrutia ki toujou di se li ki ranpòte eleksyon 28 jiyè yo te derefize parèt nan tribinal 3 fwa kote l te dwe vin temwaye sou yon ankèt, alòske Konsèy Elektoral la li menm bay Nicolas Maduro venkè ak 52 pousan vwa yo. Donk sitiyasyon an rete toujou konplike nan peyi Venezuela la. Se te yon nouvo devlopman. Lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, daprè sa administrasyon militè rejyon nòdès Ikrèn nan fè konnen yè dimanch 8 septanm nan, enben gen 2 moun ki mouri ak 4 lòt ki. ki blese apre yon atak ayeryen lame ris la pandan lannwit lan sou Soumy, yon vil nan nòdès Ikrèn. Detay avèk Jeanty Augustin Junior.
Ministè defans ris la rapòte ke twoup Larisi yo detwi tank ikrenyen, machin blende, zam ak lòt ekipman. epi frape atelye dronn Ikrèn nan, depo minisyon ak lòt enstalasyon nan konba ak fòs Ikrenyen yo nan dènye 24 èdtan ki sot pase yo. Ministè a di ke nan direksyon Kursk, fòs Ris yo te kontrekare 5 atak kòmando Ikrenyen ki te vize plizyè koloni.

Kòmandan fòs lame Ikrèn nan te pran tout mezi nesesè pou repouse ofansif lame Ris lan epi estabilize sitiyasyon an. Nan yon nòt sou Telegram, Vyacheslav Gladkov, ki se gouvènè rejyon sid Belgorod nan Larisi, di yè dimanch lan ke fòs Ikrenyen yo lanse atak dron ki vize yon depo gaz nan distri Volokonosky sa ki mete dife ladan. Prezidan Ikrenyen, Volodymyr Zelensky, ki toujou ap mande peyi oksidan yo èd, te rankontre ak Premye Minis Italyen an, Giorgia Meloni, apre yon wonmble biznis, tea, ki fèt chak ane nan nò Itali, kote Itali renouvle angajman li pou li kontinye sipòte Ikrèn. Li di. Lokrayina.
Chwa pou sipòte Ikrèn te sitou yon chwa nan enterè nasyonal, epi se yon chwa ki pa pral chanje. Pandanstan, Lachin anonse jodi lendi 9 septanm nan ke li pral fè egzèsis militè ansanm ak Larisi nan mwa sa a, se sa Ministè Defans Chinwa a anonse nan yon deklarasyon kote li di egzèsis sa a gen pou objektif Apwofondi nivo koperasyon estratejik ant lame chinwa a ak lame ris epi ranfòse kapasite yo pou yo konfwonte menas sekirite yo ansanm. Men, ministè a pa bay ni dat, ni jou egzèsis yo ap koumanse. Yon lòt kote, Iran rejte akizasyon peyi oksidan yo kòm kwa l ap voye zam bay Larisi. Pòt pawòl ministè afè etranjè Iran an, Nasser Kanani di. Nou rejte ak tout fòs akizasyon ke Iran jwe yon wòl nan ekspòtasyon zam pou ede yon pati nan konfli a. De peyi alye yo, Iran ak Larisi, te akselere apwochman antre yo nan domèn ekonomik, enèji ak militè depi kòmansman lagè Ikrèn lan nan mwa fevriye 2022 e depi anpil peyi nan loksidan te mete sanksyon sou Larisi, Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl, Washington.
Mèsi Jeanty, nan rejyon Mwayen Oryan gen otorite Palestinyèn nan jodi a ki òganize yon fineray pou amerikèn Turk sa ki mouri nan Cisjordanie pandan ke l te ap fè manifestasyon pro Palestinyen e ke l te resevwa yon bal nan men sòlda Izraelyen donk se gwo gwo antèman ki fèt jodi a. Epi moun ki fanatik e ki malad pou kesyon. Teknoloji elektwonik, enben tankou e mont elektwonik, òdinatè oubyen telefòn, enben moun sa yo pral gate, daprè Sandra Lemaire ki fè nou konnen ke enben telefòn entelijan oubyen smartphone 16 la, mezanmi li nan wout, ann al rejwenn Sandra.
The next generation of iPhone has been designed for Apple intelligence from the ground up. Apple devwale jodi a nouvo iPhone li ke entelijans atifisyèl kore. Nouvo telefòn entelijan iPhone 16 la se nouvo jenerasyon iPhone ki baze sou entelijans Apple, pdg konpayi teknoloji a, Tim Cook, fè konnen Apple Intelligence, ki se nouvo lojisyèl AI Apple la, pral sèvi pou amelyore asistan pèsonèl li, Siri. Yon vèsyon esè Apple Intelligence, an angle, ap disponib Ozetazini mwa pwochen an, kidonk oktòb. Li pral disponib an angle ke moun pale nan peyi tankou Angletè, Ostrali ak Nouvèl Zeland nan mwa desanm nan. Epi Apple di vèsyon lojisyèl la an chinwa, franse, Japonè ak Espanyòl ap disponib ane pwochèn. Iphone 16 la gen yon nouvo pus A 18 ki gen yon fon an aliminyòm epi yon nouvo bouton ki ka sèvi pou kontwole kamera a. Pri Iphone 16 la se 799 dola pou modèl de baz la epi Iphone 16 Plus la li menm se 899 dola. Apple devwale tou iPhone 16 Pro ak Pro Max ki fèt avèk titanyòm e ki gen pis ki pi rapid la, A18 Pro, e ki gen plis fonksyonalite ai ladan l. IPhone 16 Pro la koute 999 dola epi vèsyon Pro Max la koute 1199 dola. Apple devwale tou seri 10 mont li a ki vann pou 399 dola e ki gen yon fas ki pi gwo pase predesesè li e ki va ofri fonksyonalite pi pèfeksyone sou sante, spò avèk sitiyasyon durjans. Pou fini, Apple amelyore tout ekoutè li yo ke li rele AirPods. Dapre Apple yo pi konfòtab e li amelyore akoustik yo. Met sou sa, genyen yon AirPod ke moun ka sèvi pou tande pi byen si yo gen pwoblèm pou tande. Vèsyon sa a ap tann apwobasyon ajans ki kontwole pwodwi k ap vann sou mache ameriken an. Sandra Lemaire, voa Kreyòl, Washington.
Abela ap swiv repòtaj la avèk dan griye. Mezanmi, si yon moun vle fè m yon kado, ou pa bezwen chache ankò pou w konnen ki sa pou w ban mwen. Ou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen. Epi yon nouvèl ki fenk tonbe pou n fini, gen Prensès Kate Middleton ki anonse, ki te anonse nan finisman mwad mas la ke li pral swiv yon chimyoterapi kont kansè, enben l anonse jodi a ke enben tretman n nan fini ak yon mesaj, yon tretman 9 mwa, ak yon mesaj ke l mete sou rezo sosyal yo. Li deklare, Mwen pa ka di nou kijan se yon soulajman pou mwen pou m finalman. fini ak tretman sa e Princesse de Galles la di se te 9 mwa ki te terib, ki te di anpil. Li di tou chimen direksyon chimen nan direksyon gerizon avèk retablisman konplè se yon chimen ki trè long e li menm li oblije pran Chak jou janl vini se konsa lap viv moman sa donk se sal anonse sou tout rezo sosyal yo enben li sot pase 9 mwa nan chimyo terapi e konnya li di ke enben se 9 mwa li fini konnya men sa pa vle di ke li geri totalman li di paske chemen gerizon an enben son chemen ki long el pran lavi chak jou jan l vini. E se avèk dènye nouvèl sa ke n ap mete fen nan pwogram nan, men nou pa bliye kesyon smartphone nan, e telefòn entèlijan, mezanmi se tèt chaje. Mèsi Sandra pou tout enfòmasyon sa yo. Sandra ba nou pri yo tou, donk nou tou konnen kote n gad. Mezanmi mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou. Se te yon plezi yon lòt fwa ankò pou n te sèvi w. Non pa m se Jacquelin Belizaire, mwen vle remèsye Jean Marc Hervé Abela, m pa konn se Djoube k dèyè a, epi Abdelrahmane ki se zanmi nou.